Hello mes amour koman nou ye koman nou ye jodi an nou gen yon minute pol ki retounen ak yon nouvo video pou nou trè trè cho je nou konnen deja pa bliye abone ak chanel lan kite yon komantè anba epi like video ti video mwen te pou nou jodi an se jous yon ti rale vini nou pral fè sou de medam sa yo ke nou konnen deja depi yo paret nou gen tan wè de kiyes nan pale. Medam sa yo ke nou konnen ki pap monte yon cheval a 2, ki pap monte yon machin a 2, medam sa yo pa vini pou lapè ditou, ditou, ditou nan moman sa a la. E yo sèmante yo pap janm zanmi pou jiskaske yo mouri. Medam yo vire game lan yon lòt jan. Game lan chavire tèt anba. Ou menm ki sou men w nap gentan wè. Kounye a medam yo vini avèk yon lòt strateji. Sa ki vini kounye a se yon kesyon fè pòs, sa a wèl epi sa al fè pòs tou. Se sa ki vini. Nou ka konstate ke nan 2020 sa a, Fednaelle li menm li pa vini pou jwe ditou ditou ditou. Nenpòt moun ki soti pou ranse avè l, l ap demontre nou kiyès li ye. Li menm arive fè konnen 2020 sa a l pa vini pou jwèt. Nenpòt moun ki vini pou ranse avèk li, l ap ranse ansanm avèk ou tou nan boul figi w. Paske se pa paske li gen tanperaman dousman, tanperaman poze pou yon moun kapab ranse ansanm avèk li. Se youn nan rezon nou ka konstate ke gen bagay li pat konn fè, li oblije fè yo. Imajine nou live li te fè kote ke li tap blaze Jenny Queen ladann, kote ke lap di montre m diplòm ou, montre m sa w fè, ou pat al lekòl, la li voye. Queen lan al lekol eskel te konn fè sa non e Queen lan li menm li pa janm bouke nwil li pa janm bouke voye yon mesaj ba li men sa Queen lan mete li menm un amour sans respect ne vaut rien sa vle di li fin ansanm avèk Fednaelle nèt li konnen depi l di sa li koupe souf Fednaelle paske li vle fè konnen strong li menm ki te ansanm avèk Fednaelle la li pat gen respè pou Fednaelle se pou li menm strong gen respè. Respè, sa vle di respè a se nan li menm li ye. Si li menm li te wè Strong te konn fè yon reyaksyon pandan tout bagay sa yo pou Fednaelle li pa tap janm ka di sa. La a nou pral gade kòman Fednaelle li menm li mete pòz pa l tou. Lap kale kò li, li ouvri kò li, l pa pè anyen. Li mete, Pale byen, pale mal, w ap pale de mwen kanmenm. La, nou kapab konstate se yon repons li voye ale dirèkteman bay Jenny Queen. Li fè konnen ou pale byen, ou pale mal, w ap toujou pale byen de mwen. Mezanmi, nou pa kapab konnen jis kote dosye sa a prale. Moun ki te ka mete yon fen nan dosye a pou l di sèt ase a li pa janm pale l rete tankou yon bèbè li nèke kite medam yo nan gè pou kont yo e Jenny Queen li menm ki son pa pè chè ki son moun ki takinen Jenny Queen pa bouke takinen si w fin pran nèg lan moun lan deside kite nèg lan pou ou epi l ap viv avèk 2 timoun li poze w pran nèg ou viv avèk nèg ou montre moun ke w pran nèg lan jan w konn ap fè la epi poze. Ou pa oblije ap takinen moun lan tout tan tout tan, gade sal diw. Eske se pa ou menm ki koz li rantre nan vi privew poul diw montrel diplòm ou, montrel tout bagay sa yo. La li vin arive fè konnen ke son fanm sòt ou ye li menm li son fanm lespri, se dè nèg wap mache li kite rès nèg lan pou ou. Se sal fè konnen ke mezanmi. Medam sa yo gon bif ki pap janm fini. Ou menm ki ap tande video sa, ki ap gade, m konnen w gon team. Team ou an m pa konnen si se team Fednaelle oubyen si se te team Jenny Queen. Nou va fè kòment pa nou kote nou kanpe a na di kiyès ki gen rezon, kiyès ki pa gen rezon. Paske Jenny Queen li menm malgre li fin pran nèg lan, li pa janm bouke poze l. Li toujou ap travay maten, midi, swa. nan dèryè Fednaelle pou l ka montre ke li anlè, li fè konnen se li menm ki s on rèn k ap renye, li s on Queen, li pran nèg la l pran nèt. Si w pran nèg la, ou pa oblije ap bat kò w, ap kraze kò w, paske ou pran li, rete ansanm avèk li, montre moun yo ki jan n ap viv. Nan moman fòk nou ka wè tout ti pòs Jenny Queen s on kesyon de be, l ap montre ki jan l damou, ki jan l fou, kòmsi s on timoun ki. Fek renmen se sal vle fer fednaelle wè fednaelle pat ka jere neg sa paske neg lan pat gen respè pou fednaelle se li menm ki jwenn respè a si w jwenn respè a rete avek respè a epi dja nan va viv viv nou men se pa sa ki nan panse ni jenny queen ni fednaelle se Kè a ki enpòtan pou yo e strong la li menm li la l pap di way ou menm ki tap gade video sa na va fè opinyon pa nou pou nou di nou kisa nou panse.